Yes yes zanmim nou salw trè fò la nou nan back office nou ki se petron pay kòb sa wap gade a sa se kòb nou gen sou kont nou kote ke nou ka retire nou ka transfere li alèz ou menm ki poko vin nan biznis lan e nou degaje w pou vini paske se yon opòtinite ki bon pou tout ayisyen kapab vin fè kòb vin chanje lavi yo. Tann dat wap travay an moun, tann dat ou depann de yon patron, kisa w reyalize deja? Anyen. Patron an mouri, madanm li mouri, pitit li ranplase, ou toujou ap travay avèl, ou pa janm ka reyalize anyen. Biznis sa se yon opòtinite kote ke anpil, anpil, anpil, anpil moun nan mond lan itilize, anpil blan, anpil etranje, konbyen milyon moun ki nan biznis lan kap fè kòb. Nou pral esplike w li nan yon ti tan tou kout. Nou pral ba w ti detay de bijis lan. Kote gen anpil lavi ladan. Gen lavi, gen lavi. A pati de 6 mwa, 7 mwa, ou dwe gen ti kòb pou ka fè yon bagay Ayiti ede fanmi w. Jisteman, gen anpil nasyon ki kab itilize platfòm sa. Kote w wè ki an jòn nan la, ki gen 485 dola meriken, sa se kòb nou gen sou kont nou. Si nou vle retire la nou ka retire l. Men sa a se yon e nan yon ti tan tou kout ke nou fè l. Ki sa, kòman ou ka antre nan biznis lan, ki sa biznis lan ye? Biznis lan li rele Petronpay. Men li afilye espesyalman se yon krip e avèk de rafinri de petwòl. Kòman ou kapab fè kòb? Gen 6 fason ou kapab fè kòb nan biznis lan. Gen 6 fason ou kapab fè kòb anndan biznis lan. Men gen moun ki chwazi fè kòb yon sèl fason, yo pa konnen. Gen moun tou ki chwazi fè kòb tout lòt fason yo. E biznis lan li reyèl. Sa vre di ke wap gade la, e sa son bonis kotidyen, sa son premye fason. Bonis edikasyon gen 488 dola, 488.17 dola meriken ke m gentan fè deja sou sa. Bonis en kontidyen an. 220 pwen 16 dola meke ki m gentan fè deja. Bonis binè. Nan sèlman binè m fè 275 dola pwen 0 0. 275 dola meke m gentan fè nan bonis binè sèlman. W ap jwenn bonis aktif pa mwa li poko an fonksyon. Bonis 3 etwal. Bonis 3 stay bonus. Se m fè 114 dola ameriken deja, e pwen 80 m fè deja ladann. Sa vle di ke gen 6 fason. Konbyen kòb mwen envesti? Mwen envesti 1000 dola ameriken. Sa se envestisman toto ke mwen envesti se 1000 dola ameriken. Kounye a konbyen kòb m ap fè pa jou? Sa vle di men kòb m gentan resevwa deja, m gentan retire deja, m gentan jwenn deja se 1000. Kale mwen 18 dola pwen 13 dola meriken. Men sa m rete pou m resevwa toujou, m rete pou m resevwa 1898 dola pwen 87, m rete pou m rejwenn. Men kòb m ap fè pa jou, se 14 pwen 99 dola m ap fè pa jou nan biznis lan. Li vrèman, li vrèman reyèl. Men, biznis lan, li spesyalman peye de lendi a vandredi. Sa vle di lè w envesti spesyalman 1000 dola, w ap fè 15 dola meriken pa jou de lendi a vandredi.

Se 1500 dola meriken. Lè w envesti 25 dola meriken, w ap fè zye w pran 38 santim pa jou, de lendi rive vandredi, samdi dimanch pa ladan l. Lè w envesti 50 dola meriken nan biznis lan, w ap fè spesyalman zye w pran 75 santim pa jou, de lendi a vandredi. Lè w envesti 100 dola meriken nan biznis lan, Wap fè se salman on dola senkant par jou de lendi a vandredi lendi wap fè madi wap fè mèkredi rive jis vandredi lwen mèsi 250 dola ameriken nan biznis lan wap fè spesyalman 3 dola 74 pa jou de lendi a vandredi nan biznis lan lè w envesti 500 dola ameriken wap fè 7 dola 49 nan biznis lan de lendi a vandredi zanmi bagay serye bagay malè Lwen vèsi mil dola meriken nan ye nan tarif mil la ke m ye la a, kote w espesyalman ki make espesyalman man e 14 pwen 99 la, se li menm w ap fè lè w envesti mil dola meriken w ap fè 14 pwen 99 dola ameriken san sansibleman egal avèk 15 dola meriken pa jou de lendi a vandredi. Pou semèn nan, pou 5 jou sèlman w ap fè 74, 74 pwen.

375 dola ameriken nan 5 jou sèlman, ou pa pè menm yon moun ki Etazini, ou mèt nan nenpòt peyi ou ka antre nan biznis lan, spesyalman ou lè wap antre nan biznis lan ou pa bezwen, yo pa mande okenn dat de nesans, sèlman yon imèl wap bezwen, yon nimewo telefòn, wap bezwen yon modpas ki bon. Sa vle di ke lè m di modpas ki bon, fò m gen yon bon modpas. Sa vle di fòk imèl ou li valide, li valab, li konn resevwa mesaj. Sa vle di li trè fasil. Lè sa a w ap annik antre nan biznis lan. Ou ka poko vle envesti, ou antre nan biznis lan, ou apre pou ka toujou konn kòman pou w kapab verifye bagay yo anndan. E nou pral montre w anndan l la pou yon pil bagay ki gen anndan l. Si nou antre nan 3 ti pwen sa la, ann tounen nan 3 ti pwen orizontal la ki se agoch la w ap gade la, nou di agoch. E pa sa ki vètikal la non, a dwat lòt bò a non. E kote biyene a e pa li menm non. Twa ti pwen sa yo la ki sèlman orizontal la la. Nou klike sou li la, w a jwenn li ba w tablo de bò. Si m vle pase nan yon lòt nivo, m ta di pran mise à niveau. Si m klike sou mise à niveau, ou pral wè li pral ban mwen spesyalman, li pral ouvè yon paj pou mwen. Li pral ouvè yon paj. Si m ta di mise à niveau, li pral ouvè yon paj pou mwen. Yes. L ap ouvri yon paj pou mwen. Si m ta vle pran yon lòt nivo, paske m gen mil dola ameriken deja ki envesti, m ta vle pran yon lòt nivo. Wè, lè m ap pran yon lòt nivo, men, sa vle di ke m ap genyen pou m al antre nan nivo ki se 2000 la. M ap sèlman bezwen mil dola ameriken pou m envesti, paske mwen deja, mwen deja gen mil. Barèl la se 1999 dola, sansibleman egal a barèl 2000 dola A ameriken. M gen 1000 ki envesti deja. Sa vle di ke w ap wè m gentan gen 400 konbyen 485 dola ameriken m gen aktyèlman men m retire 1000 konbyen deja. Dakò? Sa vle di ke se sa. Si m ta si si m ta bagay la sèlman m ta vin antre w ap bezwen wallet sa li esansyèl chak moun k ap fè yo l ap bezwen sa e li menm a pa rapò a sa w ap ka antre nan biznis lan pou w al kopye. Men sa ki esansyèl ladann ladann ladann ladann. Bon si m ta di bon Banm fon bak banm anile m ta vle pran sa 5000 la si map pran sa 5000 la map bezwen sèlman yon lòt ti kòb ankò paske mwen deja gen 1000 deja ki envesti m ta di bon m prale m pral nan sa 5000 la wè li menm sa 5000 la elik dènye wè men 5000 la sim klike sou sa 5000 la la lap ban mwen wallet la kantite map gen bezwen poum ta kapab antre nan biznis lan wè li men li lap di 0.65 85 85 3. Ah sa se wallet map gen bezwen lè sa si map sèlman bezwen envesti 4 mil paskem gen mil deja lè sa map fè 75 dola ameriken pa jou si ladann mwen bezwen rive map tann lajan mwen prè poum ka antre anndann mezanmi pou ka chita lakay ou pa nan travay avèk moun e sa gen anpil posiblite anndann ou pral gade e binè mwen sa vle di binè sa vle di ke lè binè ou ouvri E wap fè kòb ni kote ni a goch ni a dwat avè sa ki rele bini a depi ou mete 2 moun nan platfòm nan wè la sa se mwen ki anlè a la mil la se mwen sa son lòt moun ki envesti m pa vle antre anndan pou wè non moun nan sa son lòt moun ki envesti wap jwenn nan sa son lòt moun ki pran 100 sa yon moun ki pran 25 sa vle di ke plizyè moun sa yo aktif wè tout sa yo moun pran 250 tout sa yo se moun ki envesti ki ap fè kòb tou nan biznis lan son biznis ki reyèl ke ke li ye. Sa vle di ke depi jis nan depi ou fin rive ou gentan genyen espesyalman e pwen ou genyen 3000 pwen ki nan platfòm nan yap fè w kado 100 dola ameriken sa vle di ki tout sa yo se grad ke yo yap ba ou wè la m prèske pral gade pou wè konbyen pwen mwen genyen la m kwè m te gen yon ti pwen e ok wè la m gen 1405 pwen manke 1595 lè sa yap fè m kado 100 dola ameriken yap fè m kado. Pou pi piti lè sa map nan yon bagay ki rele star one sa vle di ki star 1 etwal 1 sa vle di ki se konsa li ye biznis lan li vrèman bon gen anpil moun ki gentan fè anpil anpil anpil lajan ladann deja anpil anpil anpil moun e nap tounen sa yo sim ta vle fè transfè pa egzanp m prale nan finansye epi tou map annik fè retrè pou pi piti kòb ou ka retire nan biznis lan se 25 dola meriken kòm mwen gen kòm mwen gen 485 la sim vle m kapab retire Map annik la mdi fè yn nouvo retrè sa se kote m make achive an se retrè ki fèt deja wè la si m annik ale la mwen mete valè a la epi m peze ok fè mentnan epi li prale li prale rapid li prale sou kote m voyel la e la li prale li pral retombe sou kont ou ou kapab resevwa kòb ou sou kont ou ke ou genyen. Li vrèman esansyèl pou wè la. Si m mete 50, 100, 200, 300, 400, kòb la prale rapid la, rapid la, kòb la ap transfere pase bijisan li reyèl e m fè retrè deja plizyè fwa. Mezanmi bijisan e nou poko bay tout prezantasyon yo men li vrèman bon. Lè w al gade la nan ti tip prezantasyon an w ap jwenn. E gen anpil bagay e kote ke e ou kapab konnen nan bujis la. Pa ezanp la, sa se prezantasyon yo bay nan plizyè lang, espanyòl, e se sa ki pi pi espanyòl. Jisteman si nou pran fransè a, ou pral wè ke kòman ke y ap ba nou li prezantasyon an nan lang. Fran fransèz. Konsa w pral jwenn tout bagay yo ki genyen anndan anndan biznis lan. Anndan biznis lan. Nou pral gade pou wè ki sa y ap di nou. Yo pa ba nou pase, ann pran telechaje pito. Lè nou pran, yo di nou gen yon erè. Ann antre pito. Gen yon ki telechaje, ann antre sou li. M panse ke yo ka ba nou li, yo ta dwe ba nou li pase, yo ta dwe ba nou li, e yo ta dwe ba nou li, yo ta sanble pa, e pa kite nou kapab antre sou li, bon. Nou gen yo deja, ouvri avèk, bon mwen si m te ka ouvri l avèk yon lòt. Wi, bon mwen ok, men wi, m gen la bon kounye a, m ouvri l avèk pdf, yo ta dwe, ok, men ni. Men li m ouvri l avèk pdf, byenvini sa se an fransè ke nou ye la, n ale. E sa se kèk ti bagay de biznis lan, jisteman. E yo fè w konprann Ozetazini, jisteman nou kòmanse nan premye a, yo fè konprann Ozetazini e ban nou kòmanse byen poko, sa yo ti bagay trè trè kou, kote pou n kòmanse nan prezantasyon kote l pale de lontan, konbyen. Mèt ou te konn bezwen. Ok. Yo fè konprann kan e premye pi de petwòl ki te ouvè o Zetazini se te nan peyi, se te nan vil ki rele e Pennsilvani an 1859. Lè sa te gen sèlman 21 mèt ou pwofondè ou te kapab jwenn gaz Ozetazini. Vil la se Pennsilvani. A sèlman 21 mèt ou konn annik antre ou fouye ou jwenn gaz. Men pou kounya la, nan tan aktyèl ke nap pale la, anviwon pliske 600 mèt e 6000 mèt. Pou jwenn gaz la. A vre di ke, biznis la se yon biznis ki sosialman rele petronpe, ki afilye sosialman avèk petwòl. Ou lè w nan biznis la, se yon biznis ou ladan l, ou ou nan yon platfòm entènasyonal, ou nan biznis gaz an liy kote w ap fè kòb ladan l. E non w pa pral antre Pi fò nan bon detay, yo di ke men peyi ki plis pwodui petwòl nan mond lan yo ba ou se y ap di w li. Yo pran 10 premye pwodiktè mondyal petwòl ki nan mond lan yo met Etazini an premye, gen Abi Sawoudi, Lawousi, gen Liran, gen Lirak, gen sichalman bon lòt peyi Venezyela, Lemetsik, Angletè bon eksetera. Lè nap antre se sèlman nan pati sa yo yap baw kòman bagay la ye avantaj d'investi kòman kapab investi nan se sèlman biznis lan e nap antre nan prezantasyon ki pi enpòtan ki pi seryez la ki kapab ede w nan pati biznis la meni gen 5 gen yon dènye la nan pati sa gen yon 7 mkwè baril gen yon baril 25 gen youn 50 gen youn 100.

Ou ka ganye 6 fason nan pe tronpe. Sa vle di ke gen yon premye ganye ou kapab fè, 6 bagay ki rele, yon premye fason ou kapab ganye se pataj dè pwofi, yon dezyèm ki rele rekòmandasyon, gen yon twazyèm ki rele genbinè, twazyèm, katriyèm fason se bonis 3 etwal, senkyèm fason se bonis de renouvèlman, epi sizyèm fason se pwogram de rekonpans. Nan 6 fason sa yo, mwen gentan nan 4 deja, m nan premye a deja. M nan dezyèm nan, m nan twazyèm nan, m nan katriyèm. Kat fason m ka t ap fè kòb ladann sèlman. Se sèlman dekrete, senkyèm nan, epi spesyalman sa ki rele sizyèm nan. An nou antre, premye fason an kòman w kapab fè kòb. Premye fason an se yo rele li pataj dè pwofi. Ou kapab fè kòb la se pataj dè pwofi. Kòman sa vle di ke lè ou envite yon moun. Nan konpayi an moun nan vini l envesti, wap fè 10 pousan sou moun nan. Sa vle di ke moun nan envesti 50 dola meriken, wap gen 10 pousan sou li wap fè 5 dola. Kèlkeswa sa moun nan envesti a, wap fè 10 wap gen 10 pousan sou li yap tou baw kòb sa sou plas. Kèlkeswa moun nan ki envite yon moun, moun nan envesti, wap fè 10 pousan sou li. Mwen menm si m envite yon moun, moun nan pran yon mil, M ap di a si m konnen m ap fè 100 dola ameriken sou li sou plas. Lè se konsa lè moun ki te envite m nan mwen aktyèlman mwen nan mil li te fè 100 dola ameriken sou mwen tou se konsa se tankou yon rechèd ke li ye se tankou yon rechèd a e sa k rele pataj dè pwofi a kèlkeswa moun ke ou envite w ap gen 10 pou san sou moun nan kèlkeswa baril ke l ta pran sa se pataj dè pwofi gon dezyèm nan ki rele espesyalman rekomandasyon dirèk rekomandasyon dirèk sa vle di ke lè m envite jak Mwen envite Jak, Jak vini de manyè dirèk. Lè Jak envite Jan, se Jak ki envite Jan. Kounye a la m ap toujou fè yon ti kòb sou Jan de manyè endirèk. Sa vle di gen rekòmandasyon dirèk e endirèk. Dirèk la se lè m envite yon moun, moun nan vini, se mwen ki envite sou link mwen. Lè se moun mwen mete apre mwen vin envite yon lòt moun, sa vle di ke li vini nan yon lòt fòm ki se rekòmandasyon endirèk. Men m ap toujou gen yon ti pousantaj sou lòt moun sa k vini an, se parapò avèk mwen menm ki te mete Jan. Jak oubyen Jan, ki fè Jan mete ti Ja, ti Pyè. Konprann? Sa vle di ke se konsa li. Yo fè w konprann kounye a yo ba w yon similasyon, si pa egzanp ke ou envite yon moun, moun nan ta pran yon baril 250, epi li ta pran baril 250, youn pran youn 25, youn pran youn 50, kèlkeswa yon lòt kòb y ap fè w kado, Bodis 3 Etwal la, y ap pran tou le 3 kòb sa yo, yo plis yo, epi yo ba w 10 pou san ladan. Sa se yon lòt tip kòb ankò. Sa vle di ke kèlke, chak 3, 3 moun ki antre nan konpayi a, Y ap spesyalman siviye sou len kouran, y ap pran tou le twa kòb sa yo, sa moun nan envesti yo, twa moun sa yo envesti yo, y ap plis yo, ansanm epi yo ba w di pousan, y ap depoze di pousan, y ap tou depoze kòb la sou kont bank ou, sou kont ou pou kapab kale pou stub. Sa se yon lòt bagay ki rele spesyalman, yo ba w yon similasyon de twazyèm pati a gen binè, m fè kòb deja nan binè a, nan binè sa vle di ke men kòman, yo gen yon gwoup, yon gwoup A, yon ekip A, ekip B. Ekip A a li menm, li genyen espesyalman 50 mil pwen. Ekip B a genyen 30 mil pwen. Règ binè a di, y ap ba ou espesyalman 50 pou san nan ekip ki gen pi piti pwen. Ekip A wè li, li genyen 50 mil pwen, 1, 2, 3, 4, sa vle di ki li gen 50 mil pwen. Ekip B a, li genyen 30 mil pwen. Règ binè a di, kote ki gen pi piti pwen an, y ap ba w 50 pou san ladan l, y ap depoze sou kont ou. Se an pwen wap wè bine a li ye, men pwen sa yap transfòmel an kòb yap depoze sou kont ou, spesyalman yap tou depozel anlè nan pati jaune nan lap tou ogmante. Sa vle di ke la wè li, ekip A gen 50 mil pwen, ekip B a gen 30 mil pwen. Kisa ke yo fè? Yale nan yo fon similasyon, yo pran 30 mil pwen ki nan pi piti ekip la ki se ekip B a, Yo divize l pa 2 epi yo ba w lavinèg la 15 mil. 15 mil pou mwen se 15 mil dola ameriken yap annik egal y ale depoze sou kont ou yo ba ou. Pase se nan egrèg binè a. Jisteman m gentan fè kòb nan binè a deja. Si m al antre nan binè a wap wè kòb mwen gentan fè nan binè a sèlman. Bon istwa etwal la se sa ken tap di a kelkeswa chak 3 moun ou met nan konpayi a yap pran tou le 3 kòb sa yo yo plis yo ansanm epi yo baw 10 pousan ladan sa vle di ke si yon moun pran barèl 25 yon youn pran barèl 250 youn pran barèl 100 yap plis tou le 3 kòb sa yo pa egzanp tou le 3 kòb sa yo lap vin ba ou 373 dola 373 yap divizel pa 10 Yap Lap vin bay 37 pwen 3 yap bay yap pran 37 pwen 3 yo depoze sou kont bak ou a vle di ki chak 3 moun ou envite yap pran kòb tout le 3 moun sa yo epi tou yo yo plis li epi yap ba w 10 pou san nan totalite a sèlman gon lòt ankò ki rele spesyalman bonis de renouvèlman sa se vle di chak fwa ke ou vin renouvle nan konpayi a vle di ke ou te gentan fin e fè sa ba ou a epi lè wap renouvle yap ba w yon ti kòb ankò yap fè w kado yon lòt lajan ankò mezanmi. Se trè trè enpòtan. La tout se grad. Premye grad la depi ou gen 3 mil pwen, y ap ba ou 100 dola meriken. Lè w vin gen 2 mil pwen, w ap rele true star, sa vle di ki y ap ba ou 200 dola meriken. Lè w vin gen esalman yon lòt grad ki se true star, 3 etwal, y ap ba ou, y ap fè w kado yon pri.

Y ap peye yon biyè pou ou pou ale ale n ann Ewop pou ale gade yon match foutbòl. W ap fè twa jou, lè sa w ap ret w ap distrè ou nan otèl, manje, bwè, wifi gratis, salon sou kont konpayi a. Kòm gen kowonaviris kounya e kòb sa y ap depoze li nan sou kont bank ou y ap fè w kado l. Gon lòt pati nan yon kat dyaman 750 mil pwen, pri machin sa w ap gade a la nan 750 mil pwen si m ta ba li yon ti zoom pou w te kapab wè, si m ta ba l yon ti zoom wi, yon ti zoom nan ap bon pou ou, sa vle di ke nan. Dyaman, apre yo kontre boul la y, sa vle di ke lè w nan kat dyaman, Diamond si sèlman ou nan 750 mil pwen y ap fè w kado pri kòb machin sa vann nan y ap ba w kòb la depi li sou kont ou. Lè w nan kad si sèlman anbasadè ou nan 1 milyon 500 mil pwen, sa se yon djip, pri djip sa vann nan m kwè l, m kwè si l pa nan 30 mil oubyen 50 mil, e yap fè w kado kòb sa yap depoze sou kont ou, yap fè w kado. Lè w nan kad prezidanchi, prezidan, ou nan 3 milyon pwen, lè sa tou, m kwè machin sa son machin ki vann ant 100 mil, m kwè dola meken, yap fè w kado 100 mil dola meken. Lè w nan kad espesyalman anperè, machin sa vann pi chè ke 3 milyon pwen an. Lè w nan 6 milyon pwen, lè sa, ti djip, ti machin wouj sa wap gade a, Valè kòb li vann nan, y ap pran valè kòb sa yo depoze sou kont ou. Dènye a ki se Anperè Dyaman, lè sa a tou s on machin e lè w nan kad 10 mil pwen, 10 milyon pwen, kay sa s on kay ki vann 250 mil dola ameriken, y ap fè w kado 250 mil dola ameriken y ap depoze sou kont ou. Lè sa a tou gen yon bann lòt bagay o men gen 6 règ nan biznis lan, règ sa yo bò pi devan ke n ap lage yon lòt videyo pou n kapab ede moun yo kòman pou yo fè. Yo peye espesyalman nan biznis lan de lendi a vandredi, men se nan lè Lasuis, lè Lasuis wè li wè men l ba li la, retrè kotidyen de lendi a vandredi, è de Lasuis. Sa vle di ke se Lasuis ki kontwole biznis sa, sa vle di ke santral bagay sa se Lasuis ke li ye, men li gen syèj li Ozetazini. Sa son bann lòt detay ki gen anndan ni ki vrèman enpòtan ki kapab ede w dans un clin d'oeil. Nou pral antre sou pati kot lajan nou wè a ankò pou wè, nou pral antre sou lajan yo e pou kapab. wè lajan bagay lajan yo e sou yo nap antre la ou pral wè la nap antre sou tablo de bò nou ankò kote ou wè ki an jaune nan se salman se la kòb nou ye se la kòb ou tou ap tonbe kelke swa sou sa ki ou yon moun ta envesti nan biznis lan moun chili ayiti tout kote nèt antre ki nan biznis la gen anpil moun ayiti ki ladann kap fè kòb jisteman nan biznis lan sa vle di ke kòb sa se kòb nan pati jaune nan mwen genyen. E m fè retrè deja. Sa vle di ke se sa yo. E wè nan bonus binè m tap pale w la, m se m gen nan binè sèlman m gentan fè 275 dola ameriken ke mwen gentan fè nan binè sèlman. Mwen envesti 1000 dola ameriken, m gentan retire 1090 dola ameriken deja. Eehh m rete pou m resevwa 1898 dola. Sa vle di ke se yon peryòd de 10 an. Pandan 10, eskize pandan 10 mwa. Pandan 10 mwa, m rete pou m fè 1898 dola ameriken. W ap wè la, 300 pousan y ap ba ou sou sa ke ou envesti a. La m a 110 pousan. Kou 300 pousan an prèske fini, m ap m ap retire kòb la pou m renouvle oubyen pou m pran yon lòt baril ki pi gwo. Men lè m rive nan dènye baril la, Lè mwen la, san, e depi w wè sa, w, lè w, lè w, lè w, lè w nan dènye baril la, ou wè w nan 290 pou, di pou san, 296, ou mèt retire tout kòb ou a, renouvle. Pase depi l fin rive nan 300 pou san an, w ap jwenn li, fòk ou, oswat ke w retire l oubyen ou renouvle l si w ta nan dènye baril la. Si w pa nan dèdènye baril la, ou ta nan. Youn 500 yo youn mil retire ou ta dwe retire kòb la oubyen renouvle re pran yon menm baril la oubyen avanse pi wo pase depi l vin rive 300 an pou san an yo fini avan w paske se sou chak kòb ou envesti y ap ba w 300 pou san sou li sa vle di ki pandan 10 mwa men si w envite moun vin nan konpayi a moun ap vide sou ap vide olye de 10 mwa ou t ap fè kòb sa ke yo di w la Wap fè kòb sa nan yon mwa nan 2 mwa ok chak moun ou vri ou evite wap fè 10 pousan sou li wap fè bi wap fè kòb nan lòt 5 fason yo lè sa olye de olye de 10 mwa ou ta pral fè sa yo diw yap ba ou a lè ou fin envesti an wap wè tout wap wè wap wè kòb wap fè a pandan 10 mwa men si ou envite moun moun ap vini vini ou pap fè tout sa yo te diw la pandan 10 mwa vre wap gentan fè kòb sa nan sèlman yon mwa 2 mwa 3 mwa 4 mwa sa depan de jan ou travay pa egzanp si ou envite 5000 dola men ken wap wè yap diw wap fè ap fè 15000 dola pase 15900 konbyen dola ameriken wap fè pandan 10 mwa men si w gen moun kap vini ou pata ou pataje pwofi ou pataje bagay la konpayi a pou moun ka vin ladann lè moun nan vini l envesti moun nan pran yon baril kèlkeswa baril li pran la wap vin 10 pousan sou li lè konsa ou menm ou pral genyen salman pou w fè kòb la pi rapid olye de 10 mwa ou tap fè 15000 konbyen si w ta pran yon baril 5000 lè sa a wap fè kòb la nan ou ka fin fè 15000 dola ou ka gentan fè l nan 2 mwa nan 3 mwa nan 4 mwa sa vle di chak sa ou mete moun Kòb la li menm lap plis pou ou wap fèl pi rapid lè sa 10 mwa ou tap fèl la lap vin dimini mezanmi se yon opòtinite ki vrèman ki vrèman bon sa vle di chak pwen sa yo la se kòb yo ye 345 la se 345 dola li ye an ameriken men se an pwen sa vle di ke se pwen goch ke li ye pwen dwat mwen la gen zewo ou wè li pou pwen dwat gen zewo si m te gen pwen nan pwen dwat la la ou tap wè chak jou m tap fè kòb depi pwen tou lè 2 Pwen dwat gen pwen pwen goch gen pwen yap ban mwen se salman ee 50 pou san se salman janm te di nou an nan pwen kote ki gen pi piti pwen wap wè nan anlè la nan goch la li gen 345 pwen pwen goch pwen dwat gen 0 si pwen dwat la ta gen 10 yap ban mwen 50 pou san nan kote ki gen pi piti pwen kòmsi 10 pwen dwat la ta gen yo tap ban mwen E 50 pousan nan 10 nan 10 pwen an. Mta wè ya yo ta pran pran 10 la yo divizel pa 2 yo tap banm 5 dola meriken. Si mta gen 200 pwen la tou nan bò dwat, pwen goch la wè gen 345 lang e nan pwen dwat la yo tap toujou vini vin ban mwenn paske kote ki gen pi piti pwen. Si mta gen 200 nan dwat, yo ta vini pran 200 yo divizel pa 2 yo tap banm 100 dola meriken yo tap voye sou kont lan anlè yo fèm kado li salman yo tap mete li nan pati kote ou wè ki la a ki nan pati jòn sa la. Mezanmi bgy san li bon li telman bon li bon trop mezanmi ou menm ki ta vle vin fè kob env e envite yon zanmiw pou zanmiw lan ka vin konn wan poun poun manivre bagay yo e siw ta bezwen plis enfo ou brezil chili nenpot peyo kew ye a nou ka baw koman pou kob a vin antre andan paske nou dwe ede tout ayisyen pou ayisyen ka vin fè ti kob tou epi pou yo kapab komanse bay pou ta chanje lavi yo tou pa gen egoyis map lage nimewo mwen anba ou menm tou ki ta vle vini vini pou envesti Wap jwenn link mwen an, m kite link lan anba video a, wap klike sou link lan, wap annik antre, lè sa tou ou pap peye yon pyas, li gratwi, ou antre gratis lè sa, se lè ou pral envesti, wap chwazi kisa ke ou vle envesti pou vin fè kòb. Janm te diw la, ou envesti a 25 dola ameriken wap fè 0 pwen 38 santim, ou envesti a 50 dola ameriken wap fè 0 pwen spesyalman 75 santim, lè w envesti a sèlman avèk 100 dola ameriken wap fè 1 dola 49, lè w envesti avèk 250 dola ameriken,

15 dola ameriken par jou. De lendi a vandredi. Lendi, madi, mèkredi rive vandredi. Wap fè pa par jou. Ou retire kòb ou, lendi, ou ka retire l madi, ou ka retire l mèkredi, sèlman pa fè l la nwit, retire l granm maten nan lè la suis pou kòb ou ka gentan transfere. M ladann mezanmi, ouvè kò nou, pataje mesaj sa ba yon zanmi w pou zanmi w nan ka tande, pou l sispann travay ak moun, pou l ka pou l ka depann de tèt li, pou l ka al aprann yon kou pou l gen posiblite pou l kapab lib, sispann travay avèk moun, laplipalapli fò w al travay avèk yon patwon,

Ayiti ap bezwen platfòm etazini ak chak moun sa yo gen platfòm yo pou kapab retire kòb ou isi a la mwen menm nap pi devan nap la gen lòt video nap di w nan peyi brezil chili men ki platfòm nan itilize pou kòb ou ka vin sou li pa pa bliye abòne a chanèl la si w poko fèl pataje pataje video sa ba tout zanmi w yo pou moutre zanmi w yo gen lavi nan nan entènèt.